Paris pa gon pwoblèm de chanpyona. Arsenal te gen lè 2. Men Arsenal te plis grangou chanpyona a. Paske chanpyona a, li, chanpyona a parèt te yon gwo defi pou li. Kòm chanpyona a te parèt yon gwo defi pou li, li pa kapab, bon Arsenal fè prèske setan. Li pa janm ale nan Lig dè Chanpyon. Menm lè Wenger te la a, li te kòmanse pa ale nan Lig dè Chanpyon ankò. Se lè Arteta tounen an, apre premye sezon an, apre sa Arteta vin antre nan Top 4, li kòmanse vin prale nan Lig dè Chanpyon. E kounye a la, li rete nèt chak ane, ekip la jwe Lig dè Chanpyon. E ekip la vin antre nan yon goumen avèk City pandan de sezon. Li pèdi chanpyona a men li vin ap batay, li vin yon gwo kandida pou tit. Sezon ane pase a City pa bon, li goumen avèk Liverpool men Liverpool bon sou li. Epi ane sa a, tout moun te panse ke se menm bagay la k pral rive l, paske lè City bat li lan 19, dimanch ki te 19 avril lan, e tout moun te panse tout bagay fini. Ajen te vin gen menm pwen avèk on match an mwens pou City te gen posiblite, tout moun te panse City ap gen tout match yo pou l chanpyon. Men City te vin gen on kalandriye vrèman difisil pou li tou nan non 4 match an 9 jou epi avèk 2 deplasman difisil, Bournemouth avèk Everton, dayè l pa genyen tou lè 2 match sa yo, li fè match nul nan tou lè 2, sa te vin favorize Arsenal ki genyen tout match li yo li menm pou l ranpòte konpetisyon an. Son Arsenal libere ki pral jwe kont Paris Saint Germain demen a Budapest. Son Arsenal libere. Poukisa m di son Arsenal libere? Paske Arsenal ap konsidere Lig dè Chanpyon an tankou yon bonus. Pase piblik li a satisfè deja. Pa jwè yo non. Piblik la satisfè le fèt ke ekip lan apre 22 zan pote premyè lig la ba li. Kounye a si l pran lig dè chanpyon an, kè kontan ap kontinye. Men si l pa pran l, li gen dwa mete l lan lis konpetisyon pou l pran. Sa vle di donk demen sou Arsenal libere. ki pa genyen presyon de si l pa chanpyon Ateta p ap fè yon pa e paske Ateta te parèt la yon nèg ki te kapab ale si l pa t pran Premyè Lig li pa t pran li pa t pran Lig dè Chanpyon youn nan de a kòm li pran Premyè Lig la pa kesyon de Ateta misye fè yon pa misye p ap an dout e yo pa pral mete misye an kesyon non yo p ap mete misye an kesyon paske l pran Premyè Lig la ke epi pa bliye l fè demi final sa vle di an tèm de pwogresyon sa pou moun yo pa bliye tou moun yo gen dwa bliye sa ane pase se pa li ki elimine l.
Arsenal fè mye sou tout sans pa rapò sezon sa pa rapò a sezon pase. Ane pase yo dezyèm, yo elimine an demi final Lig dè Chanpyon. Ane sa yo chanpyon nan chanpyona a, yo fè yon pa an plis, yo nan final Lig dè Chanpyon. Sa vle di se yon ekip ki pwogrese sezon sa pa rapò avèk sezon dènyè an tèm de rezilta. Se yon ekip k ap pwogrese, vle l ko pa vle l paske rezilta yo pale pou li. Se rezilta yo dabò, rezilta yo pale pou li. Men kounye la, li pa ta sipoze yon opozisyon de stil si se Ateta ki te fè kap antrene Arsenal la.
Paske li tap vin jwe boul li jan li tap fè lè li te fèk kòmanse a. Misye se nan Guardiola li te ye, yon fè nòmal. Son enfliyans nòmal, sa vèl li te ye, se adjwen l, li al eseye kopye jan l ap jwe a, ki se toutafè nòmal, yon kontinite. Misye vin fè wout pa l paske l wè sa p ap bon pou li, li bezwen chanpyon, li chanje stil li, bon l chanpyon avè l. Kounye a, ki ateta k pral vin jwe devan Paris Saint-Germain demen? Eske son ekip kalkilatris? Eske son ekip k ap vini l di bon, se dènye match sezon, ekip sa pa pi fò pase m, nou pòy, sa ke mwen kwè. E Paris kapab jwe yon foutbòl ki pi plezan. Men m pa kwè Paris pi fò ke Arsenal. Ki kapab vin ba nou yon match ekilibre. M al poze w kesyon epi n ap tou rantre nan kesyon ke w poze a ke foutbòl. Ou panse si ou te vin diferan nan mikwo parapò avèk moun ke w ye a, ou panse ou t ap fè siksè sa? Si ki sa?
Si moun koye a depi ou piti, paske se moun koye a depi ou piti k bay sa la a. Si ou menm pandan ou vin nan mikro a ou di ok, moun ke m ye a m ap chanje l paske m nan mikro a, ou panse ou t ap fè siksè sa a? Moun ke, depi ou chanje sa w ye, se ou vin yon fo moun. A o klè.
Bon m pa yon fo moun nan vre. A ok.
Ebyen se menm bagay la. Arteta, moun ke li vin ye a. ki se sikonstans epi egzijans ki fè l sa a. Paske, sa pou n konprann, Arteta gen yon peryòd li te sou la selèt. Li t ap pran 5 zewo, 3 a zewo, gen yon lè Arteta prale anndan ekip foutbòl la. Ebyen, misye vin rantre nan yon lojik ke si m bat ne serès 2 a 1. nan yon match ke m pa domine, li se 3 pwen pou mwen, li se 0 pwen pou ekip ke m bat la. E se yon ekip ki grandi an matirite, e ou konn ki ekip ki bay Arsenal matirite? City. Dayè, Arsenal kòm ekip, Nan tèt Arteta avèk jwè yo, se City ki te vrè tchalenj yo nan Premyè Lig la. Laprèv annè byen grand, lè Liverpool pase pa anba li domine chanpyona Dangletè la, se Arsenal wi tout moun ap tann si City pa chanpyon ki pral pran chanpyona Dangletè la, premyè sezon Arne Slot la. Sak fè se Arsenal moun ap tann paske 2 sezon avan yo se Arsenal kap goumen ak City Arsenal pèdi 2 sezon avan yo alòske gen moman li gen chanpyona nan menl se eksperyans ak matirite City ki fè diferans lan jis gade pou nou wè Arsenal genyen avantaj 6, 8 pwen anplis City. Men, tout moun k ap gade foutbòl, konprann foutbòl, konnen klè wi ke City li menm, match ke l bezwen yo, li pral, li pral bat yo, ki match? 2 match kont Arsenal yo, l ap bat yo epi l ap pase sou Arsenal. Efektivman, City bat Arsenal. epi li li li li li chanpyon kounye la 2024 lè city pran chanpyona city pa bat arsenal men arsenal gon ti detay ke l pat metrize detay ki se aston villa ki bat li 2 fwa sezon sa dezyèm meyè ekip an angletè lan. Li pran 4 pwen wi sou Arsenal ki se ekip City an. Sak fè ekip Arsenal la chanpyon sou City? Paske li te gen bokou plis de matirite ke ekip Manchester City sa paske City sa nan yon tranzisyon. Paske City sa ki pèdi kont Arsenal la se pa menm kalite matirite avèk eksperyans ki te genyen Arsenal 2020 2023 2024 la. E Arsenal sa a, ki chanpyon sou ekip Manchester City an, se yon Arsenal ki gen bokou plis de matirite ke City sa a. Gen yon seri de match ke City pèdi pwen nan chanpyona a, se eksperyans yo ki fè l pèdi pwen. West Ham, pa menm Everton, West Ham e Tottenham. Sunderland, Chelsea, Brighton e al gade pou nou wè se match sa yo ki retire ki fè City pèdi chanpyona. Donk Arsenal grandi an matirite e Arteta grandi an matirite kòm antrenè paske misye kwè ke gen yon reyalite ki non neglijab nan pale foutbòl e akseptasyon mwen peye w pou fè rezilta.

Madweke, Nkapie, Gyokeres. E malgre Arsenal pran jwè sa yo, Arsenal stil ap jwe menm foutbòl ke yo kwè ki kapab fè yo genyen an ki se yon foutbòl kalkilatè, yon foutbòl ekstrèmeman solid, yon foutbòl ekstrèmeman aplike, yon ekip blòk regwoupe. pa moman on blòk trè ba epi se yon ekip ki gen de jwè ki gen kalite teknik ki kapab deranje w. Kounyela li pral jwe kont yon ekip ki ka fè sa malgre se yon opozisyon de stil nan ide tou lè 2 antrenè yo. Sa Arsenal ka fè a Paris ka fè l byenke Arsenal gen plis matyè li gen plis veki. ke Paris nan sa paske li menm li jwe plis match konsa a di konsa l renmen tèt li Arsenal pa pral jwe diferan Rudy balon an pral nan pye Paris sa m pa menm gen dout sou sa e se envès lan k ap etone m. Balon an pral nan pye Paris, li kapab nan pye Arsenal depandamman de faz de je an, faz match lan, kisa Paris li menm li gen nan men l ki kapab pèmèt li vin nan pye, balon kapab vin nan pye Arsenal. Men match lage, se Paris kap gen balon. Sa ke Arsenal pa gen oken pwoblèm ke Paris gen balon paske Arsenal pa twò deranje lò gen balon an. Paske son ekip konsa, son ekip blòk li an trè zòganize, ki solid, ki trè konpak. Kounyela, pwen fò, pwen fèb ekip yo. Pwen fò Arsenal se pral. Bal arete.
Bal arete. Se pwen fò nimewo 1 li, kònè koufran. E se pwen fò nimewo 1.
Kònè koufran e li pral yon faktè ki pral desizif pou ekip Arsenal la nan match sa a. Var avèk arbit santral. dwe pa pran gòl amè nan bagay Arsenal sa a. Paske Arsenal bay plizyè gòl amè nan chanpyona Dangletè. Lè m di plizyè gòl amè, m ap pale de vis yo. Arsenal se ekip ki gen plis vis sou kout pye arete. An Dangletè sa pase. Men jeneralman. Arbit chanpyona d'Angletè, anben, arbit chanpyona yo e diferan de arbit Lig dè Chanpyon yo nan nan fason yo arbitre an tèm de desizyon. Timber, li klè konnen tankou Timber pap jwe menm lè Timber retounen. Hakimi retounen men. E pa gen sètitid ke Hakimi pral titulaire vu sa Warren Zaïre-Emery bay nan match kont Bayern nan e misye son valeur sûre kòm lateral pou ekip Paris Saint-Germain an. E Ben White blese sa ki petèt tou moutre nou konnen tankou Mosquera ki kapab jwe santral dwa ki kapab jwe lateral dwa tou pou ekip Arsenal la paske Ben White blese Timber gen pwoblèm fizik. Arsenal se solidite l, se yon ekip ki ekstrememan solid, se yon ekip ki pa bay do l, se yon ekip ki ekstrememan aplike. E se yon ekip ki rejwenn. pi bon talan ofansif li nan bon moman an. Paske w sonje m te trè kritik alega de Saka, men si nou pran 3 dènyè semenn foutbòl ewopeyen an keseswa Lig dè Chanpyon e chanpyona, Saka trè bon. E l trè bon nan pi bon moman pou ekip Arsenal la. Trossard tou trè bon pou ekip Arsenal la tou nan pi bon moman an ke Arsenal bezwen l lan. Martin Odegaard ap jwe byen tou wi. Odegaard retounen bon moman an. Kounyela

e nou chanpyon dangletè gon presyon n pa genyen e genyen plizyè jou ou pa jwe Zubi Mendy se jwè avèk Declan Rice ki itilize plis nan chanpyona dangletè lan ki fèl vivan li menm ya Zubi Mendy krake misye kapab di tèt li sa pral depann de antrenman an tou èske match sa se pa plis eksperyans plis matirite pou m jwe ke m al jwe sou jenès Lewis Kelly a. Sa se dout avèk ensètitid. Dout lan se sou Zubimendi li menm. Ensètitid lan se ki ant Lewis Kelly ak Zubimendi mwen endesi mwen ensèten sou kiyès k ap kòmanse. Arsenal gen sa. Arsenal kòm ekip tou pandan m pale de solid lan jwèt yo manke varyete. Byen ke tout manke varyete n ap pale la e sa pa anpeche ke yo se yo k ap fè final e lig dè chanpyon. Donk se pwoblèm sa Arsenal genyen men yo an final yo trè solid sa vle di se yon ekip ki pral fokalize sou solidite l, sou sou kapasite jwè yo genyen pou yo pou yo nan baga toutan toutan toutan e kapasite yo genyen pou yo pa jwenn do yo. Ki fòs Paris li menm? Fòs Paris se metriz o nivo di milye. Kounye a nan tout sa m ap pale la a, èske Fabian Ruiz li menm rejwenn Fabian Ruiz li? Sa se te se te pwoblèm ke ekip Paris Saint-Germain an te genyen. Èske Fabian Ruiz retounen Fabian Ruiz? ki te gen plizyè mwa pa jwe. Hakimi tounen men se pa garanti ke l ap titulè e si l titulè ki Hakimi e se poutèt mwen menm mwen poze kesyon an ki Hakimi sa gen dwa rive ke antrenè a poze menm kesyon pou l di bon m m m M ap jwe sou jwè ki fizikman apwen an. M pa pral jwe sou jwè ki se mèt pòs lan men k pa a san pou san. M pral jwe sou jwè ki fizikman apwen an. Nan sans si m ap jwe sou jwè. Bayern, Zamren wi te tèlman bon. A monchè se sa m di w.
Si m ap jwe sou sou jwè k fizikman apwen an. Si Hakimi pa bon yo pa oblije fòse l nan. M ap jwe sou Ryan Zayeh m wi. Sa e klè. Kounyela Fabian Ruiz lan se menm bagay la. Men nou konnen atak lan se pral Kvaratskhelia. Se pral Désiré Doué e se pral Ousmane Dembélé. Paris se yon ekip ki kameleyon, ki pran fòm vaz lan fonksyon de reyalite ki parèt devan l. Se yon ekip ki kapab konstwi jwèt, ki kapab jwe yon foutbòl posesyon. Se yon ekip ak balon ki trè bon, yo kapab jwe yon foutbòl poze. Yo kapab jwe yon foutbòl nan sans tranzisyon an kote ke a yn touch yo rive devan kan an, laprèv ann è Belgrad. Lè Paris ouvri skò kont Bayern Munich lan, se Faban Ruiz ki jwe pou Kvaratskhelia, Kvaratskhelia jwe pou Dembele, se sa yo rele yon ekip ki pa pran tan nan elaborasyon. Yo egzekite trè vit. A yn touch, yo gentan nan faz tranzisyon an nan pati ekip advès la. Paris se sa yo rele yon ekip kameleyon. Ekip kameleyon tou, san balon, Paris montre ke l kapab defann gòl li. An tèm de kalite teknik, Paris se yon meyè ekip an tèm de. Koezyon ke ekip Arsenal la, an tèm de solidite, plis vèti an defans, nan kapasite yo genyen pou yo defann, ekip Arsenal la se yon meyè ekip, se pa pou san rezon se meyè ekip defansiv ki genyen sou sikwi a. Men an tèm de jesyon balon, kalite teknik o nivo di milye de tèren, e se la tou ke m panse yon ekip tankou Arsenal, avèk kalite fizik yo, entansite, volim, agresivite, dwe al deranje ekip Paris Saint-Germain an, paske m panse. dwe gen markaj endividyèl, arsele yon nèg tankou Vitinha, paske ki di retire Vitinha nan match foutbòl, se di ke jwèt Paris Saint Germain an ki repoze o nivo di milye de tèren nan òganizasyon, nan elaborasyon jwèt, li ap diminye, e sa k fè m kwè ke yon nèg tankou Gyokeres dwe jwe wòl de premye moun k ap arsele, yon nèg tankou Odegaard oubyen Declan Rice dwe al chase yon nèg tankou Vitinha trè ba e pou ekip Paris Saint-Germain an trè wo pou ekip Arsenal lan nan anpeche misye sòti jwèt pou ekip Paris Saint-Germain an. Se pral yon match taktik avèk 2 gwo taktisyen ki se Loulou epi Arteta. Men, tou lè 2 ekip yo gen pwen fò yo, yo gen pwen fèb yo. Men mwen bay ekip Paris Saint-Germain an an tèm de kalite teknik epi ekip kameleyon epi eksperyans tou chanpyon an tit. Yon ti pous sou ekip Arsenal la. Non pa yon favori, paske efektivman li gen veki an, li pase la deja, Arsenal se, depi Arsenal gen 20 tan li pa rive la, Paris se 3 final an 6 an, 2020, 2025, 2026, li pi alèz ke Arsenal nan kote li rive la, se vre, e pil jwè ki la yo, a lèsepsyon de Marquinhos, m pa kwè gen youn nan yo ki te la lan 2020 an. M pa kwè e ti nonm lateral dwat Mawòk la m pa kwè l te la. Non.
Ebyen depi l pa t la e sèl Marquinhos wi ki te la. Li pa t la. Pa gen okenn nan lòt moun yo ki te la non. Li pa t la. Tout moun ale nèt.
Se pa moun sa yo ki te la e pa gen moun sa yo ankò nan Paris. Se te Mbappé e Romario, Romario e m ap di Romario ti nèg la, ti pa Brésil la. E Neymar. Neymar. Se nèg sa yo ki te la. E bon. Match up Se yon spesyal pari Nap fè avèk Arsenal Fò n ale nan tout konsiderasyon yo Ou sot fè yon konsiderasyon dòd Teknik e taktik de 2 ekip yo Kounye a n ap fè match up 2 ekip yo Pou n wè kiyès nan 2 a ki genyen pi bon jwè nan pòs yo. E gòlkipè pa gen foto, menm si Sofanov la, l ap jwe byen pou Pari. Wi, Raya, Raya, Raya sezon 2025-2026 la se meyè gòlkipè ewopeyen. Se meyè gòlkipè nan foutbòl mondyal la jodi an la sou sezon 2025-2026 la. Se li ki gen bokou plis de regilarite, plis konstans e nan rezilta l yo. Avantaj?

Men jodi an la Hakimi se meyè lateral dwa ki gen sou site. Men ou pa gen garanti li k ap jwe. Ou pa gen garanti ke Timber ap jwe tou. Se la le pwoblèm. Men si n ap fè lojikman. Kounye a la, lè ranplasan se sa pou ta fè. Si se pa youn nan yo k ap jwe. Se Mosquera. Kounye a la, ant Mosquera avèk Zaïre Emery, kiyès ki pi bon? A Emery.
Mwen Zaïre Emery. Tann mwen, tann mwen, tann mwen.

Paco blese vre. Paco la zanmi ou pa bezwen ke to bay sa paco la a di pe denye nouvel pa gen anyen a di tout moun se de moun pari te gen difikilte se te dembele se te akimi e moun yo la pa pa gen pa gen anyen. Zoya ka Koman w di m kwè ou?
Non paco pa gen anyen.